Val Tajan, enfimyè asistan de la direktris dè swen enfimyè o nivo opital la Pwovidans dè Gonayiv.
Jodi a se 12 me, fèt dè enfimyè e enfimyè dan le mond antye. Di nou, nou menm nan Gonayiv se kisa nou fè? Nòmalman, jounen sa a se yon jounen ke nou te vle make, sitou pou nou menm ki enfimyè o nivo HPG. Piske nou konnen responsablite enfimyè nan yon lopital vle di anpil bagay. Nan sans sa, nou te vle ofri popilasyon Gonayiv lan pa mal de sèvis ke enstitisyon an konn ofri, men gratwi. Nou te ap ofri yo konsiltasyon jeneral gratwi, nou t ap fè kontwòl siyn vito, nou t ap kontwole sik pou yo, e an menm tan nou t ap evalye eta nitrisyonèl yo e fè edikasyon sanitè pou yo pou ka pèmèt ke yo fè kèk prevansyon de sètèn maladi. Non, e konsiltasyon sa yo se pou popilasyon an? Se pou tout popilasyon Gonayiv lan. Yè mwen te nan yon emisyon de radyo sou Vision 2000, mwen te pase pou m te pale yo en pe de aktivite ke nou t ap antreprann jodi a. Men malerezman nou wè ke foul ke nou tap tann de popilasyon an nou wè nou pa twò wè ke yo vin benefisye tout pakej de sèvis ke nou tap ofri yo e nou fè evalyasyon kòl matris e evalyasyon sen tou pou medam yo. Aktivite sa se sèl pou jodi a? Wi se te sèl pou jodi a ke aktivite sa tap fèt men tout moun ki tap patisipe nan aktivite a se enfimyè. Paske o nivo HPG nou gen 3 enfimyè klinisyèn oubyen enfimyè pratisyèn ki la, se yo menm ki fè konsiltasyon jeneral pou tout moun ki vini de ke yo vin fè premyè konsiltasyon. Apre aktivite konsiltasyon grati an, eske enfimyè yo nou pa p fè anyen an tèm de gratifikasyon pou yo nan enstitisyon an, an tèm dankourajman nou pa p fè yon ti fèt ansanm avè yo? anpil paske pli ta vè dezè nan sal miltimedya enstitisyon an nap reyini ansanm kote ke nou pral fè yon ti pale, nou gen Miss Ariane Valcourse ki se enfimyè pratisyèn ki fè pati ekip lan ki pral pale sou tèm joune mondyal lan ki di, Une voix fèt pou dirije.

Se vre ou kapab jije ke aktivite a fèmen paske desizyon yo te pran, men ou konnen anpil fwa se yon enstitisyon piblik, nòmalman, desizyon yo dwe pataje pa direksyon. Se vre nou se yon direksyon, men lòt direksyon yo fòk nou ekri yo, avize yo. pou nou pran desizyon sa. Senpleman nou pale avèk tout chèf sèvis yo paske nou pa fè l pou kò nou, se an kolaborasyon avèk tout ekip lan ki chita ansanm epi pou desizyon an te kapab pran. Ou menm antanke yon enfimyè, se gwo mo spesyal w ap voye bay tout enfimyè, enfimye k ap gade w nan moman an? K ap gade m, ki ap tande m nan moman an, nou swete yo bòn fèt e sèlman sa n ta vle di yo, nou pa vle ke pou yo make prezans yo sèlman. chak 12 me antanke pèsonèl enfimye, men yo dwe fè sa nan travay yo, nan aktivite ke y ap antreprann chak jou, paske nou fyè, nou fyè paske nou se enfimyè. Et ça veut dire beaucoup, c'est une profession très noble. Pandan w di sa, etan done ke tèm nan di, Une voix faite pour diriger. e investir dans le soin eske nou santi ke tèm sa a pa rapò a jan sistèm sanitè la trè kritik an Ayiti eske w santi l byen chita ak reyalite nou? Nòmalman se pou sa ke lè gen yon tèm konsa gen dè konferans ki fèt sou li gen dè deba ki ap fèt sou li pou w ka wè nan ki mezi ou menm ou dwe enplike w

E kòm nou kab remake l, lopital La Providence jounen jodi an la, donk nou kab wè akèy lan fèt diferamman. Nou kapab wè tou gen de moun ki pote de t-shirt e nou kapab santi tou ke medam yo plis an aktivite. Nou kab wè se yo menm ki devan paske jounen jodi an, Se joune entènasyonal dè enfimyè ki se 12 me. E dat sa son dat ke tout enfimyè konnen ke yo chwazil se an memwa de yon dam, yon grand dam ki se Florence Nightingale ki li menm rekonèt li kòm mè de sèt pwofesyon ki se pwofesyon enfimyè la. Donk jounen la, jounen jodi an la, donk nou menm nan lopital la Providence nap selebre. jounen sa a, ki se yon jounen mondyal. E se sa ki fè ke ou kapab wè gen plizyè aktivite k ap fèt sou lakou a. Genyen aktivite de don de san k ap fèt sou lakou a. Genyen aktivite de depistaj kansè kòl k ap fèt sou lakou a. E nou kapab wè enfimyè yo plis enplike yo nan konsiltasyon, paske nou genyen jiska 3 enfimyè ki yo menm, enfimyè pratisyèn, ki yo menm kapab fè konsiltasyon jeneral. W ap wè se yo ki plis enplike yo. Epi w ap wè tou ke. M pa konn si m te gen chans pase nan sal de konferans lan, ou kap wè genyen ti preparasyon ki fèt paske nou pral genyen yon prezantasyon ki pral fèt la kote ke bon sijè ki pral trete an se sou tèm ke yo retni pou jounen mondyal sa a.
Men poukisa lopital la providans li menm li deside itilize jou sa a pou ke nou pwodigue de swen gratwi a popilasyon Gonayivyèn lan? M ap pwofite de kesyon ke w poze a pou ke mwen raple pou tout moun ki ap gade m, pou tout moun k ap tande m, mwen menm ki se medsen, medsen entènis e ki jounen jodi a la fè ofis de direktè medikal lopital La Providence, mwen menm mwen rekonèt menm jan avèk yon pakèt lòt moun ke enfimyè yo se poto mitan. nan swen nan lopital. E mwen menm mwen di lopital, men li konsa nan klinik, li konsa nan sant yo. Donk enfimyè yo se yon pilye ki vrèman konsekan nan swen ke y ap pwodigue ak malad yo. Donk yon jounen konsa, kite l pase san w pa mete an valè, pèsonèl sa a. Kite l pase san ke w pa montre pèsonèl lan, kòmsi, rekonesans ke w genyen de sakrifis ke l fè, de efò ke l fè, de devouman ke l genyen, m panse se t ap yon grav erè ke l t ap ye bò kote administrasyon lopital La Providence. E, nan sousi pou ke nou menm nou kenbe pèsonèl la, sou enstitisyon an. Nan sousi pou ke nou montre pèsonèl lan ke n ap panse avè l, donk administrasyon an te mete l de konsa ansanm avèk direksyon swen pou te òganize yon aktivite konsa. Non sèlman pou rann pou rann ankò yon fwa omaj a enfimyè yo, pou di yo ke nou rekonèt devouman yo, nou rekonèt sakrifis ke yo fè, nou rekonèt efò ke yo fè malgre tout imilyasyon ke yo konn sibi, malgre tout difikilte ki konn genyen, men yo kenbe nan swen ke y ap pwodigue avèk pasyan yo.
Nan okazyon an, Lopital La Providence pwofite prezante yon nouvo sèvis ke nou genyen. Fon ti pale nou de sous de finansman e nouvo sèvis sa. Byen, toujou nan menm sousi, nan menm objektif pou ranfòse sèvis de swen ke nap bay nan Lopital La Providence, donk nou genyen sèvis de neonatoloji. Ki pa yon sèvis ki nouvo pou lopital la Pwovidans, paske sèvis sa li te inogire avèk lopital la. E nou konnen tou lopital la, se don di gouvèneman Kanadyen, donk e, e, se, mwen ta kapab di w se yon lopital ke yo te ban nou, mwen m ta kab di se yon lopital ki te fè te founi. Fè te founi paske ekipman yo ki yo menm de standa disponib, e ou kapab gade strikti lan tou, se yon strikti ki nèf e ki solid, E òganizasyon espas yo se ekstra. Donk, se ki fè ke, m ta kab di w, se yon sèvis ki te la tou. Li te la depi inogirasyon lopital la. Men, pwobableman, kont teni avèk sètèn kontrent ke ansyèn administrasyon yo t ap konnen, donk sèvis sa pot ko janm ouvri. E nou menm, mwen menm patikilyèman, e nan administrasyon an, mwen te teni aske sèvis sa fonksyonèl, paske nan diferan rapò ke mwen menm m ap resevwa, mwen wè kòman demand lan ye. pou yon sèvis konsa. Sèt, nou te konn resevwa timoun ki fèt avan lè yo. Nou te konn resevwa timoun ki fèt e ki vin tonbe malad kèk jou apre nesans yo nan menm sèvis pedyatri a nan yon sal, men, se pa t kondisyon kòmsi ki kote ke tout nòm yo te respekte pou akeyi Jan de timoun sa yo, paske timoun sa yo yo frajil, yo rele yo des prématurés, yo rele yo sè de moun ki fèt e ki genyen yon maladi, donk e de moun ki vilnerab ke yo ye, donk nan sal ke m te konn resevwa yo avan an li pa t apwopriye, mwen te konprann nesesite pou ke sèvis neyonato an ki te gentan la a pou ke l te fonksyonèl. Mise en place de yon tèl sèvis, nan ki nivo Leta santral li enplike l? E m ap pwofite de kesyon tou pou ke mwen remèsye direksyon depàtemantal lan. e ke n konnen ki apiye pa la Haute Instance du Ministère de la Santé Publique et de la Population pou ke jounen jodi an la a nou kapab rann sèvis sa a fonksyonèl. Donk, Doktè Chatelier ki son fran e kolaboratè e ki li menm tou se kowòdonatè konsèy de direksyon nan lopital la Providence, donk li te bay li pou ke jounen jodi an nou kapab gen sèvis sa ki fonksyonèl. E m konnen ke si li menm li te bay li otan, se paske li gen asirans, li gen garanti ke li apiye, l ap jwenn apui de haute instance ministère lan pou ke sèvis sa ka kontinye fonksyonèl. Paske sa mwen dwe presize pou nou, yon sèvis de neonatoloji se yon sèvis dijans, se yon sèvis mwen ta kab di se swen zentasif pou lè bebe, swen zentasif pou lè nouvo ne. Donk, li gen yon kou. Paske lè timoun nan rantre nan yon sèvis konsa, donk, li pa ta dwe gen sousi pou medikaman an. Li pa dwe gen sousi sou kiyès ke misye kab genyen pou ba l swen. Donk, ekip lan dwe dispoze e disponib e entran yo dwe disponib pou pèmèt ke prizanchaj lan kapab fèt kòrèkteman e a tan. Donk, ou ka konprann, renouvle entran sa yo, renouvle medikaman sa yo, yo pral gen yon kou.

pa vrèman gen sèvis swivan anpil moun nan lari a? Se ki repons ou menm ou ka bay? Repons ke m ka ba ou, pèmèt mwen fè yon ti metafò. M pa konn si sa te rive ou, men chak moun kòm se lè y ap grandi depandamman de kote ou sòti, yo toujou ba w yon ti sinon, men lè w kòmanse grandi non sa pa sanble avè w. Donk jounen jodi a elefan blan pa sanble HPJ. Mprenn koman sou nòd an antikite donk nou gon lopital kounya kap e ki kote ke ou gon staf ki dinamik ou gon staf ki devwe pou rann sèvis lan disponib e amelyore kalite sèvis lan chak jou sèt nou gen dè defi sèt nou gen dè kontrent antan ke enstitisyon ke nou ye a men la volonte le devouman è la e nou menm nou disponib nou dispoze pou nou bay otan de nou menm pou pèmèt ke lopital la Providence kapab gen yon lòt vizaj pou pèmèt ke elefan blan ke yo te konn ap pale an e ke pèsòn pa wè tras e sa. Mèsi anpil. Se mwen ki pou remèsye ou e m espere ke popilasyon an li konprann efò k ap fèt lan e ke li menm paske ban m tou pwofite di w yon bagay e nou gen de moun mwen oze di yo Mwen oze rele yo des detracteurs. Poukisa? E m ale pi lwen menm pou m di se se 2 moun ke m si ki mechan. Paske m sur ke gen plizyè moun deja ke yo voye anba tè. Paske gen moun ki te ka panse se lè ou menm avèk men pa w ou detwi yon moun e ke se lè sa a ou tuye. Poutan, Ou kapab bay yon fos enfomasyon ki fè moun nan pran yon desizyon ki pa korek e jounen jodi an la moun sa se l anba tè, se ou ki mete l anba tè. Nou gen de moun ki pran plezi yo pou ap fè konnen ke lopital la Providence pap fonksyone alo ke m sur ke a zye pa nou, nou wè jounen jodi an eta lopital la Providence. Nou wè efò kap fèt jounen jodi an lopital la Providence. Sa son lopital ke nou ta kapab di pap fonksyone. Donk lè yon moun chwazi di lopital la pap fonksyone, mwen wè w Kòm yon moun ki mechan e gen de moun ke w fè mal deja. E chak fwa w fè yon grenn moun mal, ou pa konn konbyen moun ki peye konsekans sa. Donk nou mande ke pou ke sa fini. Yon moun ou bezwen e konnen kòman sa ye lopital la Providence, montre, fè prèv de sajès. Fè prèv d'humilité, fè prèv d'entelijans. Mwen Mose di fè prèv de moun vini nan lopital la providence erezman ou gon staff ki trè ouvè ki pap ezite pale avèk ou pou fè w konprann kisa sitiyasyon w ye e di w tou kisa ki genyen kòm plan damelyorasyon pou yon strikti konsa men se pa nan rete sou rezo sosyo ap voye monte pou pou fè kapital politik ou ke w panse ke wap ede lopital la providence ou panse ke wap ede popilasyon lè sa a sèt ou ka fè kapital politik ou Moun ki pwobableman pa vin gade kapab kwè w, men ou fè tò a yon popilasyon ke w apateni avè l. Mèsi anpil. Donk nou di se yon nouvo sèvis, se ki sèvis li ye la? Donk aktyèlman la a, nou nan sèvis neyonatoloji. Sèvis Newonatoloji se yon sèvis ki la pou pran an chaj timoun ki fèt avan lè oubyen timoun ki fèt a lè men ki genyen kèk maladi yo prezante nan kèk jou de nesans yo. Se nan sèvis sa ke w ye la. Men sèvis sa se apèn nou mete l oubyen l te la deja? Espas Koladen an la se yon espas ki inogire avèk lopital la. Donk son sèvis ki te la depi inogirasyon an, 2014. Men pou de kontrent ke ansyen administrasyon yo tap konnen, yo pat kapab fèl fonksyone. Men nou menm, nouvèl administrasyon sa a, nou konprann nesesite pou ke nou rann sèvis sa a fonksyonèl paske nou konstate kòm si avèk ki frekans timoun sa yo ki yo menm fèt avan lè, timoun sa yo ki fèt nan dat. yo te dwe fèt la, men ki malerezman prezante kèk patoloji nan kèk jou aprè nesans yo, donk nou di non, gen nesesite la a pou ke nou gon sèvis konsa pou kapab mye akeyi timoun sa yo e ba yo swen de kalite ke ka yo kapab nesesite. Eske nou gen pwofesyonèl ki fòme pou sa? Ou kapab gade la a, nou genyen ekip ki la k ap kowòdone sèvis pedyatri an e de neyonatoloji an. Donk nou genyen ansanm avèk nou la a, Miss Martha Jean ki se enfimyè asistant direktris. swen. Nou genyen Doktè Dufresne Ulysse ki se medsen pedyat, ki se chèf sèvis pedyatri. Nou gen Mis Maryse Pierre Augustin ki se enfimyè chèf sèvis pedyatri e mwen kòm direktè medikal, Doktè Exène Joseph. Nou gentan resevwa pasyan deja pou sèvis lan? Donk se jodi an ke nou menm n ap pwosede avèk ouvèti lan. Donk nou poko resevwa pasyan. Donk men nou prè pou si tout fwa ta gen yon pasyan ki ta rive la pou ke nou menm nou ta ka pran nan chaj kòrèkteman. E prezante nou ansanb de materyèl nou genyen e nan sèvis sa a. Banm lese le swen de preferans a enfirmyè e responsab sèvis pedyatri an, ki li menm tou se li kap ki kwafe sèvis newonatoloji an ki pral prezante w diferan konpatiman ki genyen nan espas kouran la e diferan materyèl ki ladan yo e petèt a ki sa materyèl sa yo kapab sèvi. Miss Marie-Augusta. Kèk aparèy de CPAP

An ka dikte, lè timoun nan fèt avèk koulè jòn, mentnan nou itilize yo. Nou genyen sa yo se dè enkibatè, sa le pli souvan nou rele kouvez. Nou genyen sa yo nou mete yo ladan. Ti espas sa nou kite l sèlman pou timoun ki fèt avan lè yo, sa yo nou rele prematire yo. Map pase pou nou. ti yo, mentnan nou rekouvri yo pou pousyè pa pran yo. Answit sa yo se monitè, lè w branche aparèy sa sou timoun nan, a yon senp koudèy ou gen ou gen yon ide de tout paramètre de vi sou timoun nan. Sa.

Konpa pèfizyon, bon, avre di, sa yo se pa de materyèl ou jwenn nan tout enstitisyon. Mentnan gen anpil moun ki ka wè yo pa menm konn kòman yo itilize ni ki sa yo ye. Sa se konpa pèfiz, sa se pou sereng. Mentnan pou sereng nan, tankou gen dwa bay yon medikaman sou yon dire, swa de. 10 minit, 15 minit, ou jis pwograme li, li fèt pou sa, ou pwograme l, ou mete sereng ou ki deja gen medikaman, epi li jis ale sou dire a nan men timoun nan. Donk chak enkibatè nou gen anndan sèvis lan, yo chak yo gen tout bagay sa yo k ap ede timoun yo a resevwa de swen de kalite. Nou gen konbyen enkibatè la?

Wi alò, nòmalman nou genyen de pèsonèl ki kalifye menm a se de fè, se de pèsonèl ki fòme, ki fè, ki etidye enfimyè, men tou ki gon spesyalite an nursing neyonatoloji. Nou gen yo an kantite la?
Nou gon kantite swa 9 sou lopital la. Ki disponib pou Bò Isyan sèlman? Ki disponib pou Bò Isyan.
Aprè, medikaman, nou gen tout sa yo. Nou genyen sa se kare nou. Kare nou pou nou ka chita, ekri, lave men, odinatè ou. Bifè sa se bifè pou lè dokiman, lè dokiman k ap itil a sèvis la. Ok.
Yo rele l bibliyotèk. Ansi pou pou gen li anndan. Ansi. Pou li. Se tèt anfle. Nou gen sal sa yo ki yon peu apaw yo menm se lis nou akeye yo ti moun ki pa fèt anndan enstitisyon an. Nou rele yo sal septik.
Oh ok. Donk ti moun ki pa fèt anndan enstitisyon an ke yo transfere ba nou la. Nou gen yon kote apaw pou yo siye, gen lòt ki fèt. a la mezon, sa vle di kondisyon yon timoun ki fèt anndan yon lopital diferan de kondisyon yon timoun ki fèt lakay. Ba nou diferans lan.
Yon timoun ki fèt nan yon milye ospitalye, pa egzanp, li genyen de moun ki resevwa fòmasyon, de enfimyè, de enfimyè sajfam ki konnen tout prizanchaj pou evite risk de kontaminasyon. Men yon timoun ki fèt lakay, li fèt nenpòt kòman, nenpòt jan l vini, yo resevwa l. Men li pa swiv pyès règ, pyès prensip dijyèn, paske yon timoun ki fè enkfèt se yon ti se yon moun ki trè vilnerab a tout jèm.
Bon, e nou konnen lopital la Pwovidans e se yon don de Kanada, gouvèneman kanadyen. Donk e se nan e. Kòmsi, kòman m ta kapab di sa, sa yo vini ansanm avèk pwojè a. Donk se pa aprè inogirasyon ke m vin gen yo. Donk sa yo fè pati de ekipman ki te fè pati de pwojè pou te konstwi lopital sa a kote ke l ye. Sa vle di yo te disponib.

ki fè ke espas sa pat janm fonksyonèl men se pa paske pat janm gen bezwen an, se pa paske pat janm gen nesesite a. Men nou menm, e nouvèl administrasyon an, nou konprann nesesite a yon ti pe plis toujou pou n di swit a demand ke nou genyen e de timoun sa yo ki fèt avan lè, de timoun sa yo ki fèt e ki tonbe malad nan kèk jou lè yo fin fèt, donk nou di. sa nou genyen n deja, nou genyen des ekipman ki disponib, nou gon resous ki kalifye ki disponib, ebyen la fodrètil ke nou demare, fodrètil ke nou ouvri sèvis la. E se sa ki fè ke jodi an la, donk mwen kontan pote la ansanm avèk nou pou pwosede a ouvèti sèvis de neyonatoloji an nan lopital la Pwovidans. Konklizyon ke m ap pote se ke sèvis newonatoloji an li te toujou la nan lopital la depi lè lopital la te ouvri. Yo pa t mete l nan sal spesyal ki te fèt pou sa. Donk timoun sa yo, nouvo ne, timoun ki fèt avan lè yo, nou te konn mete yo nan menm sal avèk lòt timoun, nan sal pedyatri. Se la nou te konn mete yo. Nou te toujou ap ba yo swen, men nan yon movèz kondisyon, paske kondisyon dijyèn yo pa t respekte, paran te rantre nan sal yo jan yo vle, donk tout sa yo se sous ki t ap pote mikwòb pou timoun sa yo, ki te fè prizanchaj yo te difisil. Donk avèk sal neonato a ki pral ouvri, n ap pwofite di popilasyon an se yon sal ki rezève sèlman, Pou malad lan ki se nouvone k fenk fèt lan, enfimyè a k ap ba l swen an e medsen k ap vin evalye l lan. Se pa yon sal kote ke paran malad ap ka rantre ladan ni. Se lè enfimyè lan bezwen l, l ap rele l pou vin bay timoun nan tete, se lè sa sèlman l ap ka antre. Donk nou espere ke moun yo konprann, yo pran nòt, lè yo vini pou yo pa gen pwoblèm avèk pèsonèl lan ki pral bay timoun yo swen nan lopital la.

Sa se fò li parèt pou nou ka wè sak anndan l. Sa se pou la preparasyon de medikaman, prepare lèt. Si nou pran lèt la nan nan men manman, nou gen de materyèl kòm si pou nou etire lèt la, prepare l kantite n ap bay timoun nan. E tou sa pou n al ba li. Sa a se yon refrijeratè jis pou la konsèvasyon dè medikaman. Nou gen tab bagay sa yo pou lave men, pou fè bagay yo an tout asepsi.
Sèt sal, sèt la fwa. Sèt yn sal de pwosedi. Gen kèk teknik w ap fè, se la pou vin fè l. Ankò plis se la n ap akeyir timoun yo. Lè nou akeyir yo, se la n ap fè evalyasyon fizik, Se la a kòmsi si gon on jès pou poze an urjans a la rive e du nouveau né, se la wap tou fè l. Hum men e lè w di se la nou akeyi yo, sa vle di se la manman an vini li akouche? Men kote nap pran l.
Manman an lap ban nou timoun nan nan pòt sa. paran, pa manman an non, timoun nan ki fèt anndan lopital la, pèsonèl la nan matènite oubyen SOP an, l ap frape, sa ap rete louvri, kounye a la, mis la ap gentan wè l la, li louvri la. Li pran charyo sa, li akeyir timoun nan, paran an ret deyò. Li jis rantre ak timoun nan, li fèmen. Kounye a la, li woule timoun nan, l al nan sal de pwosedir lan, l al antame swen ke ka l nesesite pou li.
Sa se pou lè nou fin fè swen dijyèn pou timoun yo, se la nap vin vide, nou gen twalèt ladan, se la nap fè, nap dekontamine materyèl nou sot sèvi sou timoun yo tou, prepare pou de dekontaminasyon, nou dispoze kivèt, nou gen daypè, nou gen plen de choz Kivèt etc jis pou nou ka bay timoun yo dè swen. Dè swen dijyèn alò. Netwayaj se la ou jis e e vide ou de netwayaj yo pwòpte a fèt byen klè. Bon je panc ke se tou. Oh oh gran chè.
Sa vre.